Ayisyen lakay an, Bonjour Haïti! Bonjour zanmi ki konekte nou toupatou sou latè beni. E kèk nan prensipal enfòmasyon n ap pral gen pou n devlope maten an nan jounal sa a, 4 jou, 3 jou sèlman anvan dat 7 fevriye a, dyalòg politik yo parèt an dezòd sou sèn politik lan pandan kèk konseye prezidansyèl tankou Leslie Voltaire, Louis Gérald Gilles ak Edgar Leblanc ap mennen pwòp konsiltasyon pa yo pou reflechi Sou avni tranzisyon an, lòt gwo politik ak òganizasyon nan sosyete sivil lan yo menm tou ap fè chita pale, san bliye inisyativ caricom nan. Ant diferan demach sa yo, peyi a vin twouve l nan yon espas politik ki fann kote chak aktè ap mache selon pwòp ajannda pa yo. Nan menm lojik sa a, sèten aktè politik ak sosyete sivil lan chwazi prezidan lakou kasasyon an, Jean Joseph Lebrun kòm pwochen prezidan pwovizwa peyi a. Dyalòg entè-ayisyen 4 konseye prezidansyèl yo te lanse nan otèl Montana fini jan sa te prevwa ayè madi a. Aprè diskisyon yo, patisipan yo plede pou mete sou pye yon kolèj prezidansyèl k ap gen ladan l 3 manm, yon reprezantan kou kasasyon, Yon reprezantan Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an epi yon lòt k ap soti anndan sosyete sivil la. Antretan, minis delege ki responsab zafè eleksyon ak konstitisyon yo, n ap pale la de mesye Gracien Jean, ebyen li menm li anonse pa twò lontan yo pral louvri peryòd enskripsyon pou pati politik yo

Daprè anbasad amerikèn, prezans fòs naval sa a, marin ak gad kot, gen pou objektif ranfòse estabilite ak sekirite nan peyi Dayiti. Otorite yo prezante operasyon sa a kòm yon prèv angajman solid gouvènman ameriken an pran an favè estabilite nan rejyon an. USS lan ki fè pati klas Harley Berkeley se youn nan plizyè bato lagè administrasyon Trump lan deplwaye nan rejyon Karayib lan. Bato sa yo gen teknoloji konba ki avanse anpil, kote yo ka mennen operasyon ni nan lespas ni sou dlo epi menm anba dlo. Bato sa a se yon bato ki ekipe ak misil gide, daprè sa jounalis Miami Herald rapòte. N ap soulinye prezans bato sa a fèt nan yon moman kote tansyon politik la ap monte pi rèd nan peyi an, kèk jou anvan dat 7 fevriye an ki ap make fen manda konsèy prezidansyèl tranzisyon an. Depatman Sekirite Enteryè Etazini, DHS, konteste desizyon jij federal Ana Reyes pran konsènan estati pwoteksyon tanporè a, n ap pale de tps oubyen tps pou ayisyen yo, e li anonse li pare pou mennen dosye a jouk douvan Lakou Siprèm nan peyi Etazini. Daprè deklarasyon pòt pawòl DHS la, desizyon jij la ta reflete sa li rele aktivis jidisyè, pandan li raple tps la ki te akòde apre tranblemann tè 2010 la pat janm fèt kòm yon amnisti pèmanan, men kòm yon mezi pwovizwa ki selon li te pwolonje depase objektif orijinal li atravè plizyè administrasyon. Atravè kontestasyon sa, dosye tps ayisyen an vin rantre nan yon batay legal ak politik ki ka pote nouvo devlopman enpòtan nan semèn kap vini yo la. Daprè yon dènye rapò pou ane 2025 lan platfòm kap apiye rapatriye ak refijye yo, gar, revele gen yon total 265 mil 215 ayisyen ki depòte soti Repiblik Dominikèn pandan 4 mil 999 lòt te rapatriye soti nan 5 lòt peyi tankou Etazini, Bahamas, Jamayik, Meksik ak Turk and Caicos. Nan mwa out 2025 la, se mwa ki te anrejistre pi gwo kantite depòtasyon yo, swat 26 mil 968 migran pandan menm ane an, rapò a fè konnen te genyen 207 mil 203 migran ki retounen pou kont yo, Pami moun ki pi vilnerab yo, yo konte plis pase 1,057 fanm ansent, anviwon 3,000 fanm k ap bay tete, 3,591 timoun san akonpayman ak 1,318 moun andikape.
Yon ti avyon komèsyal konpayi Bolt ki t ap sòti Pòtoprens fè yon aterisaj fòse ayè madi an nan lokalite Demyon nan zòn Fonfrèd toupre ayewopò Antoine Simon vil Okay. Daprè premye eleman enfòmasyon ki disponib yo, te gen 6 moun nan avyon an, 5 pasaje ak pilòt lan. Malgre avyon an pran gwo domaj nan fason li poze an, temwen ki te sou plas yo rapòte tout moun yo sòti vivan. Yon ankèt deja louvri pou detèmine kòz teknik ki lakòz avyon an te blije fè yon aterisaj fòse daprè OFNAC ki pwomèt y ap bay plis detay yon fwa rezilta analiz yo disponib. Òganizasyon mondyal lasante, OMS, lanse yon apèl pou ranmase yon milya dola vèt konpoo pou soutni sèvis sante esansyèl nan 36 zòn dijans pandan ane 2026 la, pami yo Gaza ak Mwayen Oryan, Soudan, Ikrèn, Repiblik Demokratik Kongo, Birmani ak peyi Dayiti. Daprè Chikwe Iyekweazu, direktè egzekitif pwogram jesyon dijans sanitè OMS la, ebyen bezwen yo vin twò gwo, sitou aprè yon ane 2025 ki te sitou make ak gwo rediksyon nan finansman imanitè mondyal la, sa ki lakòz 6,700 etablisman sante te blije fèmen pòt yo oubyen redui nan aktivite yo. Nan peyi tankou Ayiti, kote kriz sekiritè ak. imanitè a ap vin pi grav chak jou, dout sou finansman OMS la kapab gen gwo konsekans sou aksè swen sante pou yon popilasyon ki deja vilnerab. Prèske 38 pousan ka kansè yo dyagnostike atravè lemond nan lane 2022 gen rapò ak yon seri faktè ki ta ka evite, sitou Tabak, enfeksyon ak alkòl dapre yon etid Òganizasyon Mondyal Lasante, OMS, pibliye. Etid sa a ki fèt ak Sant Entènasyonal pou Rechèch sou Kansè analize done ki soti nan 185 peyi pou 36 kalte kansè e chèchè yo estime anviwon 7,7 milyon ka sou 18,7 milyon nouvo ka te kapab evite si yo te limite faktè risk sila yo Tabak rete premye faktè risk ki te kapab evite ak 15 pousan ka kansè yo, epi apre sa se enfeksyon, 10 pousan, epi genyen konsomasyon alkòl, 3 pousan.
Vwala, epi maten an nan diferan ribrik nou yo, nou gen randevou nan kòmansman jounal lan ak.